Kòman se menm zi? Ah nou anfòm ou menm ou nou anfòm patnè e ou menm? Monchè pandan nap pale la menm fòm ta rele Skylie wi menm e poum ta konn sak pase menm pou dat pou manzè vini la menm mwen wè lap fè lap fè dousman sa menm li ale met ti mawozo a cho menm e map tann li menm. Ah ou toujou nan fanm sa toujou ki dat ou dim fanm sa ap vini patnè epi fi a pa janm vini m konnen ou bay vag nan bagay sa. Non monchè bon ou poko wè ti mawozo a kap.

Anpi tou Romero menn, nèg ap depanse tout kòb sa pou yon fi, epi tou se ou menm pou l vin jwenn? Monchè, fanm Facebook, nèg Facebook frè m, se de bagay diferan. Paske m pa ret kwè yon nèg, misye, bon m panse misye se yon mawozo tou paske si w pa mawozo, w pa ta ka depanse tout kòb sa pou yon fi vin jwenn ou epi tou se yon lòt nèg l ap vin jwenn. Monchè, mwen menm baz m pap ba w manti, m pap pran nan bagay sa non. Kòm misye gen dwa pa blòdè tou, si l te blòdè m pa ret kwè l te ka fè yon aksyon konsa monchè. Paske m pa ret kwè yon bagay konsa non papa.

Romero mon amour. Ti manmi sa kap fèt la menm. Koman ou ye la menm. Ah m pa byen menm. Sak fè sa boo. Sa vo anpil baay. Ay li lè pou ta vin jwenn mwen la menn. Wap fè dousman bay yo toujou. Bon la boo se achte m pral achte kabann nan pou m fè pou pwason pou ou cheri. Ou konn sa fè m pa byen deja. M fè twòp tan ap kouche pou kont mwen e cheri fredi deyò. M pa ka ret dòmi pou kont mwen ankò vrèman. A Cheri, pa gen rezon pou w fache konsa. Viza gentan nan men m depi de semèn, se mawozo a ki pa ki pa janm vle achte tikè a pou m nou vini. Semèn wi la pou w ka ban m yon vrè yon vrèman repons. Yon semèn sèlman. Dèka m ka vin yon vrèman repons nan men w. Ok cheri pa gen pwoblèm Kou m fin pale avè w la M ap tou rele mawozo a epi pou m mete l cho Pou m ka vin jwenn ou paske mwen anvi wè w twòp cheri.
E pa gen pwoblèm non doudou Ou konnen m pral deplase la m pral nan Loja la m pral tcheke yon kabann nan pou ou Pa di m sa k pase pita Pita m ap rele w Dakò mon amour Je t'aime Bisous mon amour. Ah James m fin pale apa kòm m do patnè m m pa nan lojal la patnè m pa tcheke kabann an pou manzè men chè na gentan pale. Anben pa gen cho non respè ok patnè pam respè. Mesye ooh! Yon nèg depanse tout kòb sa pou yon fanm poul vini jwenn li nan peyi etranje, epi tou poul pa pè l pa krent, epi se premye mennaj li pou lap vin jwenn nan peyi a, poul kite nèg ki depanse tout kòb la li pa pral jwenn nèg la. Kounye a la li pral jwenn li pral byen pase a mennaj li. Mesye fanm Facebook Pa pa map janm pran nan bagay kon yon blòdè kouwèm pou dim ta tonbe nan fanm Facebook Bondye pap kitem tonbe nan bagay sa mwen menm Dayè matout madanm mwen m pa kwè sa ap janm rive menm paske Romero li menm la li pral byen pase avèk ti fanm sa kap vin jwenn li la wi. Bagay nòmal nèt. Lèm jwenn misye ankò poum konnen kòmanl pase a fanm nan. Kòmanl t pase avèk mawozo a sak tonbe m bezwen konnen fòm kwaze a misye e pou map rele misye kanmenm poum mandel kòman bagay yo pase lòt semèn. Paske l di m lòt semèn fanm nan ap vini. Fò m konnen sa k ap fèt. Si e vre oubyen si e manti misye ap ban mwen tou.
Mesye, gade kijan Roméo ap mete m cho pou m vin jwenn li. Li genlè anvi wè m vre wi. M pral rele mawozo a pou m konn sa l deside fè. Alo cheri.
Alo cheri kòman w ye? E pa fòt mwen cheri ou di w ap rele m pa pran apèl la. Se kondi m ap kondi ou konprann. Okontrè se machin nan m pakin la pou m ka pale ansanm avè w konprann. Biyè a m ap achte biyè a pou ou. Ah cheri bon depi 2 semèn ou viza nan men m ou pa janm deside di anyen. Kisa w di m menm? M pa ka tann non pou m wè cheri. Achte biyè a pou ou cheri. Mwen pran w ti pasyans ou konn bagay yo pa fasil.
Chak jou m paka nan telefòn Nap pale tout tan m paka wè w fas a fas cheri Ou paka touche m m paka touche w Ki bagay sa m anvi wè w cheri Wè m bon cheri Bon m pi anvi wè w toujou Ou konprann m pi anvi wè w toujou.
M anvi bò kote w m anvi pi pre w Wi baby.
Machin nan m pral oblije vann la epi. Pou m achte biyè a pou ou epi lè w vini n ap travay, n ap met ansanm nou achte machin nan. Ou pa bezwen fatige w cheri. Bon m gen bon m gen tan pale a pastè legliz la. Ou vin ou vini se maryaj wi mwen m pa viv lòt asay non mwen menm. Se ok mon amour.
Kòm se nan dlo m ap sòti e m ap rive lakay mwen epi m ap tann repons ou. Pa gen pwoblèm cheri. Ok ok cheri pran pasyans. M pral fè tout mwayen posib li te la pou m ka achte biyè a pou ou. Pa gen pwoblèm cheri je tèm je wi je tèm. Ok.

Kèt solo solo te bezwen yon machin avèk Michael menm m ta vann nèg yon machin nan mache biyè a pou fanm nan epi lè fanm nan vini nap travay nap met tèt nou ansanm map achte yon pi bèl machin toujou kèt kote m bon map fè tout mwayen posib m tcheke nèg yo la m wè si ma pran biyè a pou fanm nan pase m paka ret ankò m paka ret ankò pase tout moun gentan konnen yo madanm mwen ap vini. Kèt pandan map di sa men Michael ap pase kèt pa pito m desann pito Michael Michael Michael.

Exactement gason mwen de tout fason nou la men nou pandan nou negosye pou nou konn kòman nap fè sa nou konn aprè nou aranje nou pa konprann se pase sim kite manzè anba la viza ka espire ou konprann fòm ki ta achte biyè a pi vit la de tout fason se machin nan map pase. Gason men e m panse. Madanm mwen gen yon kòb nan men l ak disponib paske kòb m te genyen la m te gentan achte 2 machin ansanm avè l m vann nèg yo olye lendi seve nèg ap mete kòb la sou kont mwen e m ap tcheke madanm mwen m ka pran kòb la nan men l m pa rann kont yo mande pou li men. Mouche Michael fè tout sa k posib paske m angaje m angaje fè tout sa k posib la ou konprann pou Eswa debloke m la ou a konprann mwen se sou la sèl fason sa m ka fè la ou a wè m. Msye tou konnen Fritz a pral antre men ou di fi a ou. Bon sa mafya bon moman menm si ou ka jerel ou ka antre men se machin nan e sak paw se avèl pou debloke menm de tout fason janm diw la sèlman dim konbyen li epi rapid vit nou fè dil la menm. Ou mèt banm 4 mil e ou mèt banm 5 mil. Frè bòs Robenson ou gentan dim 4 mil monchè nap kanpe nan 4 mil lan menn sa ou panse menm? Machin nan fre vre men ou konnen fòm fè pati pam nan tou baz.

E luil pral pase sa la papa.
Banm rele Alisa poum di sa kap pase.
Alo kouzin Alisa kòm ou ye cheri a pitit pwoblèm banm di w non e nan otèl m ye la wi m ta pral kay frè m nan frè m nan pa resevwa mwen. Kòman? Anben kite m di w non. Frè m nan pa resevwa mwen akoz madanm li k ap ba l pwoblèm. Ou konnen e fanm nan k dirije. Mwen m pa ka wè frè sa poutèt sa non. Hein? Kòman? Ou pa p ka resevwa m? Ou konnen kouzin ou m ye, e sèl ou menm avèk, e sèl ou menm avèk frè m nan m te genyen isi. Pa fè sa cheri. Dakò cheri. W ap resevwa m? Ebyen ok. Dakò. Mwen pral jwenn ou e nan otèl la wi m ye, wap vin chèche m? Ebyen dakò kouzin. Mèsi anpil Alisa. Ou konnen e kouzin mwen ye. Cho non.
Lè l sot deyò a, yon seri medanm prèske mouri fè aksidan. Se ou menm depi lakay la ou pa ka leve yon jan pany. Bon jou an dwe ye ou pa ka nan reponn arete tou. Kiyès ki rele m la? Moun Ayiti yo? Depi premye rive fok yo sone. Hello Koman nou ye Koman nou leve maten an E timoun yo Yo anfòm Enhen Kisa Anben nou pat peye lekòl la mwen menm te voye kòb la pou nou te peye lekòl la nou pran kòb la nou kraze li n oubyen nou pat peye tout kòb a la rantre a yo pa dwe voye l tounen mwen menm te voye kòb sa deja ebyen ok m pral talè map retounen sone nou ankò map di nou kisa map fè ebyen ok pa gen pwoblèm nan. Ah wè sa pa kite timoun yo ap pwemenen san sès non pou mwen silvouplè Ebyen ok map sone nou apre 2 zè de tan la tande poum konnen poum ka pale avè nou poum ka di nou men kisa map fè ak kisa m pap fè Ebyen ok chak semèn on pwoblèm non dèyè moun mezanmi. Mesye yo pa tanm fin benyen m vin pozem la m kite cheri ap pwan swen kòl anndan pou kouche m ka vini fi a gason li 2 bagay diferan e nòmal fòl metel bèl sil pa metel bèl la traka pou li ale nan lari al gade moun e pa lòt moun poum wè bèl e li menm poum wè bèl a son fanm renmen anpil.

Jan ou pale a la, de tout fason fòk ou oblije pran lari a pou al voye kòb la pou yo. Pandan wap di sa cheri, m pase avè Robenson. M konnen misye avan yon achte 2 machin pou l te ka revann nan. Jiska mentnan gen 2 m gentan vann yo moun nan poko depoze kòb la. Misye gen yon machin lap vann la. akoz li gen yon dam lap voye chèche sòti ayiti kounya la misye gentan vin pran machin nan m gentan pranl san pote pou retounen li fon gwo erè m pa wè wap fache non Aa men lekòl timoun yo avèk machin nan kisak fè yo kontan? Mesye nou voye kòb lekòl la deja e moun ayiti sa yo wi ki kap fè raketè wè m bege. Yo pa bezwen konnen afè w. De tout fason timoun yo chita, timoun yo pa ale lekòl jodi a. Cheri, de tout fason, meyè solisyon an se timoun yo pou n pran nan men moun sa yo. Paske chak semèn, yo rele ba nou yon pwoblèm diferan. Ou pa remake sa? Ki fè m te toujou di w konsa, nou p ap pati pou nou kite timoun yo dèyè. Dat nou pati, m te di w konsa, ou te di m konsa pou m pati, pou m vini, m te di w konsa m p ap fè plis ke de mwa pou pitit mwen pa bò kote m. Men cheri, ou konn pwoblèm raketè sa yo Ayiti? Ou voye timoun nan, ou voye lòt moun nan, nan nan nan nan, kòman rele anba anbasad lòt bò sa, se yon afè de raketè kounye a. M voye 2 moun avèk timoun yo al pran randevou kounye a, yo pa kapab, se raketè sèlman. Pa ka fè randevou ankò non cheri. Menm ou menm lè pou te vini, ou pa t wè mize w pase? E raketè k manje w pakèt kòb avan ou resi jwenn viza sa. Anben, si nou pa ka antre timoun yo, mye vo ke nou planifye, si se on mwa travay n ap fè ankò oubyen si se ennan travay n ap fè, nou retounen bak n al viv yon kote ak timoun yo. Relasyon pap bon konsa, pou nou yon kote, pou timoun yo yon kote. Chak semèn y ap rele, timoun yo gen yon pwoblèm, yo gen yon pwoblèm. Mwen m pap ka viv nan jan de sitiyasyon sa. Non, moun yo, moun yo fè anpil rakèt sou nou. Paske avan Èl vwe yon kòb pou yo vo gen 2 semèn pou yo peye lekòl, pou yo achte afè timoun yo, kounye a ou redi kòb pa gen kòb ankò. E bon! Banm diw byen. Kob la m achte machin nan. Gen nan moun konnen m tap pranl la wi cheri. Kob nan menm?
Ah ma cheri m konnen ou a ou bliye ti kob ou te ou te di pou nou konstwi anba a. Banm okipe w.
Banm okipe w. Anmweyy anmweyy anmweyy.
Banm okipe w. Oh gade machin nan m jwenn li nan bon pri. Nap fè benefis sou li. Ou konprann? M achte l pou 5000 dola ameriken. Nou ka fè mil sou li. Mwen ka revann li pou 6 mil. Ou vann la fè mil, mil la pitim non. A men si se konsa pa gen de chwa. Map oblije pran l. Ebyen wap ban mwen pita m ka wèl. Rele misye al m gentan pran machin nan deja e kite m mete l kanpe devan pou moun ka wèl tou lè sa. Ou konnen m pat kite kòb lan anndan an. Bon mwen pita nou prale labank la nan retire l. Sa pap pran. Nap fè sa wè. M te di misye map depoze kòb la sou kont li pou n ka fini a misye epi kounya la pou n ka jere bagay yo ou konprann. Ebyen ok. Se pou sa m renmen w.

Pou timoun yo. Pou timoun yo. Ay nou deja reziye nou e nou fè erè men nou pral met kout ke kout raketè pa raketè se menm se pa raketè nap pase pou nou voye kòb la pou nou ka rantre timoun yo ou konprann cheri? Wi byen ok mwen rantre byen nan. Al chofe manje a pou papi. Mwen chofe manje a pou. Madanm ou anfòm tou! Eeyy men djaz la.

Sa pa anyen, m ka gen zanno n mennen n, m ka gen bag nan. Men nou pa vle, ou konn yon moun k ap sèvi Bondye pa sipoze ke tout bagay sa yo sou li, nou sipoze senp, e moun ki senp Bondye pran plezi ladan l, lè w kòmnse w pèse nen w, w ap pile bag nan dwèt ou, epi gade zye w menm gen plizyè koulè ladan l, non mezanmi, men pitit.

Ma soeur, konnen pandan map pale ansanm avew la la Bondye mete nan panse mwen pou m diw konsa, li renmen w anpil, li renmen w anpil anpil anpil anpil, demen si Dye ve si w ta ale legliz ansanm avem pastè a ka priye pou ou bagay, ou ta pran Jezi o serye nan laviw. Jezi nan lavi nou. Dèfwa ou pa inyore yon moun ki pran legliz, li ka pa ale pou Jezi men li ka gen yon lòt kote pou l sove. Pakont mwen si m gen zolo nan menm m gen bag nan menm m poko di Bondye inyore m non.

Wap vin jwenn li vre sil pap vin jwenn yo a e gen anpil nèg ki pran nan kou sa antre fanm ou tande fanm pa vin jwenn yo fanm al jwenn lòt nèg oubyen fanm nan vin jwenn yo aprè yon semèn fanm nan gen lòt nèg lal jwenn nèg la ak yon sèl ti machin sou wè mesye m paka pa ri cherim aprè m ap baw black alò vini misye soti a pye. Li fin banm Majid nan l pran bwa zouti l nan menl ou wè la pral pran wout la a pye pou l antre yon fanm mwen menm mwen gentan detou vin a piti pam nan papa m gade vye match mwen papa humm. Nan ma soeur humm Saw dim nan m te ka fè plis rale toujou ansanm avèw wi men pa gen tan m pral lakay lan la gen yon etude aprè midi an m pap ka rete plis men dim non eskew gen mari kounya a? An wi m gen Ou mawozo m avèl la pitit. Eli map kale tèt li la mgo nèg mwen avèl. Dim la ou dim mawozo. A ou nan bagay sa yo tou sote deja kòmsi mwen wè w tout kò w kale w apil bag nan dwèt ou nen w pèse m te konnen sa se tou men kounye a w dim kòmsi w nan mawozo w nan kòmsi pa dim nan sa w nan sa w nan lòt non ou nan ti jak ou nan ti pyè ou nan ti pòl ti pyè ti. Paul, So banm di yon bagay, yon sèl degouden pa sonnen ma chère ok, ou janm tande yon sèl degouden sonnen? Non non sèl degouden pa sonnen cheri, mwen konnen k m avè l nan kay, nòmal tou fò m gen yon ti blodè pou ki fè m humm ou konprann? Konsa yon sèl degouden pa sonnen? Men mwen menm, mwen gen yon sèl mari. Mwen li fèm byen, mwen fèl byen, nou ansanm, m pa bezwen lòt paske tout sa m bezwen nan menl li ban mwenl, ou menm ou oblije nan ti pyè ou nan ti jak ou nan ti pòl, se pap itil ou anyen ma chérie, aksepte Bondye nan laviw kòm sovèw e mèt ou, lè m di plizyè nèg lan pap itil ou anyen, ou konprann sa m vle diw lan, si tap gen tan la mwen tap ouvri bib lan poum li dè pasaj pouw la poum fèw konprann enpe paske vi wap mennen an li pa bon li pa kòrèk. Nan zye Bondye, konprann sa m vle di w non ma fille. Wèkò, Sèt, li mande fò l gen plezi. But, mari m la, li ban m tout sa m gen bezwen sèt, men li gon bagay li pa fè. Li manke w bagay pou l fè cheri. M gon lòt bagay m bezwen sèlman. M pa bezwen lajan, manje, kabann, dòmi. Non, m pa bezwen tout sa yo cheri. M gon bagay mwen bezwen. An lè m bon. Anba m bon cheri. Sa vle di fò l ka fè tout bagay pou ou ok. Sa a princess.
Wit? Deja ou konnen se yon bèl timoun m pa ta renmen yon ti korèz.

Sa invite m legliz la fòm ale wi. M gen la pen pral nan studio a pou mal lakay li menm si sa lap di a gen dwa pa tèlman enterese m men fòm ale. Fòm al desan kan menm papa.

Wi paske jan w panse a m pa renmen l. Fen sa fem plezi wi paske lè yon papa rale pitit li met pitit li chita epi tou pou lap pale ansanm avèl sa fem plezi anpil papa map byen kontan sa. Lèm mete w se lekòl m mete w m pa mete w ap plede mache ak zanmi paske zanmi li pa konn konsèy pi serye pral ba w e non plis. Ou dim ou gen zanmi, ki zanmi sa? Zanmi. Se vre m gen zanmi paske lèw lekòl bagay sa ou gen kondisip epi tou yap pale ansanm avèw fòk ou fè zanmi gen dwa gen zanmi kap mete w nan yon bon chemen konsa tou gen zanmi ki pap mete w nan yon bon chemen men ou pa janm konn sa kap mete w nan move chemen yo ni tou yo pap janm make nan figi yo fòk ou pale papa. Zanmi sa menm.
Zanmi ti fi oubyen zanmi ti gason? Esplikem byen m ta renmen konnen pitit mwen. Ah m konnen w papa pa di konsa ki zanmi, kijan de zanmi? Zanmi fi la pa konn m pa fè zanmi gason bagay sa yo m konnen w pa vle sa. Paskem renmen l map depanse kòb lan m ta renmen konn kijan map depanse kòb mwen paske m met on lè kon se pou aprann on bagay demen pou kap abitye mwen ou konprann. Men se vre papa ou metem lekòl vrèman vre pou m aprann yon bagay men men sa pa vle di kòmsi pou m pa fè zanmi gason ou gen zanmi gason ki bon wi papa. M gen dwa fè zanmi gason epa mennaj mwen liye m zanmi avèl epi tou lap edem fè devwa bagay sa yo konnen sitou pou matematik lè map travay bagay sa yo mwen menm an sèl paka travay yo fòm fè zanmi gason pou yo ka edem ladan yo. Kounya ou fèm ri Taraty paske mwen menm tou m pa dakò zanmi gason paske zanmi kem ba ou ou mwen yon zanmi fi Ou byen ke si w pa ka aprann matematik lan byen, m penyen ba w leson. Aa papa ou pa bezwen grennen mès nan sa la papa, sa pa bon menm ditou. M gen zanmi gason e pa mennaj mwen pou l ye pou sa non, si l te mennaj mwen m tap di w li mennaj mwen. Nenpòt lè m gen mennaj m pap fè mennaj la an kachèt non, m a jis parèt, epi tou m ap rale w m ap mete w chita, epi tou pou m pale ansanm avè w pou eseye konprann ou paske lè m rive nan yon laj fò m ka gen mennaj. Paske se a 40 an m vle w renmen paske nan moman sa se lekòl m mete w. Se vre Ou bezwen fè menaj tann 40 an pitit mwen pou konprann. 40 ans menm heyy a papa oh mwen ta atann ou m gen yon 20 tan oubyen 22 zan men 40 ans papa lè sa wap preske fin granmoun wap gentan sou baton nèt menm kanpe ou pap ka kanpe non sa menaj la pitit mwen. Menaj ou bezwen fè a 22 zan an 22 zan sa ou piti wi pitit mwen 22 zan se kay papa w pou rete wi pou papa w pran swen w pou ede w pitit mwen.

Poutan wè l di l pral dòmi zafen, m gen 40 an l pa vle tande m. Avan 22 zan l ap di m nan, mwen menm m pa dakò e non plis se 40 an pou l tann. Sa ou kache m konsa m pa ka kwaze avè w m e misye la ri. Kache pitit e. Papi m pa vle m mache. Li pa vle m fè zanmi gason. Li pa vle m fè zanmi fi. Bon mwen m pa konn sa m fè a papi m ankò. E, sa k pi rèd lan ankò, sa k pi dwòl la, li di m konsa y a karantan pou m renmen. Cheri,
kòm papi w di apre karantan pou renmen, m panse jenès ou ap gentan fin pase. Nan lè sa yo m panse se lè pou w ta gen de twa pitit. Mwen nan lè sa a papa w pral di pou, pral mande pou renmen. Mwen m patap fin asepte a sa paske m pap ka tann 40 ans cheri. Ebyen cheri fok ou oblije paske papi m li menm li avem m leve li k papa m li k fè tout bagay mwen sil banm sil banm sil met yon opinyon devanm fok m ka swiv li. Suivanm konsa epi pou papiw ou ta diw konsa se apre 40 ans pou ta renmen m bon cheri vire m w vire m w vire m w oh. Kisa Landy?